Ak gina papa. Sa misye rakòche telefòn nan 2 fwa nan vizaj mwen.
Non map rete jere tout bagay men li pa fatige w humm non a mwen konnen depi se avèk madanm mwen li ye pa gen anyen ki pi enterese m si moun nan tann nap fè bref sa aprè demen ok pa yon jou pa yon jou pa yon jou baz anpil respè men respekte bro.

Yow atis sa fè kenz jou menn pa sou yon ti fanm menn yon ti nèz menn bon bagay manzè damou menn manzè depanse menn tande m pala manzè oh.

Si w pa renmen ti dam nan pa al sou li ok ou pa renmen l pa use li ok pa use li. Ebyen tande tande si m pa use li yon lòt moun ap use li pa betize monchè. Yo baz ou konnen epa tout travay yo ap pase byen. Gade ou konn sak pase sa fè 5 senkyèm fwa ou konprann ti fanm sa la petèt lap fè sizyèm nan pase bon li poko fin pase men ou bliye Nathalie fin dijere Nathalie l sise Nathalie epi m jete m

Ou gen pawòl pou mwen epi m poze tou wi. Sa pa sa pou m la cheri son bagay m bezwen pale avè w la m pa konn si w okipe m ta renmen fon ti pale avè w silvouplè frèm.
Bon depi w rele m la m gentan konn se pou w son bagay ki gen sa k gen menm cheri. Gade ou konnen fro w m la pou m tande w bebe m la pou m tande w ou ka pale avèk fro w pale avè m cheri sa w gen cheri sa l ye. Cheri lotre jou m rete kote yon moun rele m m aprann ke de la part de moun nan gen de fi lòt bò a bon jis depi sa m gen. Pafatigue w cheri pafatigue w Pa fatige w, se sèlman manzè rinmin sa vle di ou konnen. Manzè rinmin map jere manzè, ou konprann map itilize map use manzè, map itilize manzè, ou konprann men m pa m ou konnen m gen mennaj mwen, ou konnen m gen mennaj mwen, ou konprann sa m di w lan men fi an renmen m cheri m pa gen pye a non sista, m pa gen pye a.

Map jere tout bagay. Map jere tout bagay. Fò pa ka ganyen non. Fò pa ka ganyen non mwen wi. Me gen si wi cheri. E pa premye fwa map jere ti bagay sa yo. Map jere ti bagay sa yo lontan bebe. Ah. Prijan sew renmenw sew pata renmen anyen mal rivew bagay sa yo gen lanmò ladan yo gen danje tanpri cheri doudou fè sew gras m sipliye w pa kontinye a bagay sa m pa konnen chèch yon fason pou wete moun ou pa bezwen an pou pèmèt li jwenn yon lòt moun pa pwofite de li cheri.

Non men non chérie se paske ou konnen m te gen yon bagay m ta pral regle. Randevou avèk mesye an. Wè, m al nan randevou an, epi m te met telefòn nan sou silans, epi m bliye telefòn nan sou silans, malgre m ap panse avè w. Yè swa, m pa ka dòmi chérie, m pa ka dòmi, m pa ka dòmi. A, boo, m pa ka dòmi non. Kite m di w, ou sonje semaine pase ti moman n te pase ansanm? nan otèl lan ooh bebe m paka tann paka tann pou m pase moman sa lakay mwen menm jan l te ye an cheri aah bebe ou konnen ou konnen ma ou renmen w tou bebe m renmen w tou cheri men bebe pou m jere bagay yo m ap bezwen w ti kach wi.
Te fache m te fache ou fèm ri pa vre depi ou bezwen depi ou bezwen kòb ou konnen m men depi ou pa bezwen kòb ou pa konnen m pa vre e kòb mwen ki enterese w non
ou konnen wi gen lajan fèt nan di ok veye pou m bat sou yo.

Ou pa jwenn li ka pale avèw men mpa jwenn li men sèw relem sèw ap metem de okouran de yon seri de bagay ki vrèman vrèman etonem. Men kisa liye konsa la pastè kisa sèm di w konsa. Ok sèw dim ke wap mennen yon stil de vi mwen menm pat menm konnen si w gen relasyon avèk moun si w te gon fi ke w renmen menm. Men le pire des choses, kounye a m tande ke w gen relasyon avèk 2 fi, ou gen 2 fi ke w ap mennen, youn w ap pwofite de li, epi m tande kounye a ou gen yon mennaj prefere. Legliz pa menm okouran. M pa okouran de sitiyasyon sa yo mwen. O non pastè, non non non non non, si m ka toujou di sa, se paske li te gen yon diskisyon antre antre nou menm. Bagay ti bagay diskisyon familyal, ou konprann sa m di w lan? Men kounye a si l vin di sa la pastè, a men non pastè, men non, lwen de la pastè, o Pastè. Lwen de la pastè.
Mwen vle sèvi la pou m chofe ou nan moman predi Mwen se nèg ou se zafè pa w la. Paske m santi lespri m pa anpè m te sipoze wè w m pale avèk ou ou konprann sa m di w anvan m deplase m ale wè lòt moun yo antouka atansyon ak jan de vi sa ke w ap mennen degaje w degaje w pou w chanje sitiyasyon sa paske l pap bon pou ou ok pas sa vle di degaje w pou w chanje sitiyasyon sa sa vle di non sèlman jan de vi sal ke w ap mennen an li pa fè Bondye plezi menm avèk la sosyete li pa desan ditou. Li pa onèt li malonèt. Pase map di yon bagay kitem fin regle bagay sa. Li vrèman malonèt.
Pase franchman sa w ap di la yo m pa konnen yo. Sèm ka kreye pawòl pou di mwens e bon kòm ou di se pa mal ou mal tande kòm se se sèm bon si w konnen m ta fè yon diskisyon ba li sou emosyon pa pa pa pale bagay konsa pastè. Ki enterè sè w t ap gen pou l kreye pawòl pou ou sou.
A pastè si w wè l pa kreye l.

Nap voye dlo nan zèm ou mèt pa konnen dezantan poum bobo. De tout fason fò m ale frè Michely de tout fason fò m ale sa vle di Map tou sòti deyò la paske yo bat pral jye.
Degaje w pou aranje sitiyasyon pou mete pye w an nòd pou mete zafè w an nòd. Wi ok pa gen pwoblèm pastè pa gen pwoblèm pastè. Sa vle di e pa edikasyon sa w resevwa? Se pa ansèyeman sa w resevwa a legliz.
Senyè, m men frè Micheline nan men w. Ou menm ki sonde kè, ki sonde ren. Ou konnen tout sa k ap travèse nan lavi l. Map mande w louvri zye l, ede l Senyè pou l kapab pran bon direksyon. Pa kite l peri. Pwoteje l, ke gras ou kapab kouvri l, ramne l a la repantans. Ou konn lavi l, ou konnen Senyè sòti l ou konn rantre l. O non de Jezi map mande w kouvri. Amen.
Amen pastè. Pastè nap nap pale bon m gen pou m soti la tou e m kontan vizit la wi pastè. Nap wè legliz la bon. Map tann nou legliz la. Enpe enpe ok pa gen pwoblm pastè. Map tann nou legliz la dimanch si Dye vle.

So wap pèdi anpil bagay la wi. Sa kap pase nan vim la so son moun m te sipoze ap di bagay yo chak lèm rele w m eksplike w bagay yo ou pa janm la ou pa janm la epi sa m te gen pou m di w men m jwenn yon ti fanm la papa son joli sa Angelina wi.

Konprann sa m di w la kouzin? Kouzin? Avon m ye. Hum, sa w di ankò kouz?
Jan m wè w lwen an la, ou gon bagay k ap toumante w pase m konnen w dabitid ou pa konsa non. M pa lwen non kouz.
Ou si pase jan m wè w ye la ou sanble gen yon moun k ap panse a yon moun la. Ou vle m bo laverite kouz? Ou konnen fòk ou di m tout bagay sou.

Ou konn yon bagay? Yon ti fanmi nou ti nèg simen. Bon bagay manzè damou menn nan se depanse menn. Tande m pala manzè oh. M'en mwen makyuz manzè piti makyuz manzè pou jere madanm mwen menn heheh zen pete. Depi lè m konnen w, ou toujou bliye, pa bliye.
Ah m toujou bliye pa janm chanje. Ou menm wi kap di m sa? Gade w. Zen ti.

Hello guys koman nou ye sa se mikency sa se pè kòyòt nap di tout fanatik tout moun abòne nou avèk chanèl lan chanèl youtube lan facebook instagram sou instagram nan nap wèl anba ekran an la facebook lan nap wèl la youtube lan menm devan nou an la so abòne avèk chanèl la paske se pou nap travay se vre nou pa gentan men nou fè tout sak depan de nou poun satisfèw men ou menm satisfaksyon pa nou nap atann de ou menm. Se kòmante video yo, di kòman w santi w, share video yo. Konsa nap kontinye travay nap fè plis ak plis toujou. Ayy m renmen nou tou love u.